Se avèk yon kè kontan chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmi kèlkeswa kote w ap koute n. Ban m ankouraje w pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen. Depi ke w panse y ap benefisye. Yo kòmanse kraze lòd e stabilite mondyal sa ki te kreye a. Menm peyi sa yo. Ou kapab wè, Macron, ki se yon alye dè Etazini, pa t voye wòch kache men, li ekspoze sa ke li wè k ap pase jodi an la a. Lè Etazini, ki te alabaz de kontra sa a, li brize l, e si l brize l, pèsonn pa dwe respekte l e yo p ap respekte l tou. Se la danje a li menm li ye. Trump bò kote pa l, ki gen dwa pa konprann ki sa ke l ap fè la a, ki domaj ke l ap fè nan mond lan. L ap aji pou pwòp enterè l, men avèk lapwisans Dèzetazini, l ap domaje de bagay ki te egziste. dè e dè zane, ke li menm pa t janm konprann ki sa k dèyè yo, men l parèt, li kòmanse brize yo. E li anonse li pral kite otan, e si l kite otan, Ewop pap vrèman lèse alyans lan mouri kòm ou deja wè yo pwopoze yo jwenn 2 peyi, 2 peyi demokratik pou met tèt yo ansanm pou kapab re-etabli lòd sa a. What we have to do is to stick to the principles. We signed a charter

Sa yo ki te dèyè mouvman pou kreye lapè a, y ap kreye doub standa. Sa vle di, sa ki bon pou mwen, m ap fè l, menm lè li vyole lwa a, menm lè l vyole kontra sa a, m ap fè l kanmenm. An e sans, m ka fè l men ou pa ka fè l. Sa se doub standa. Menm kote US te deklare ke La Risi pa gen dwa pou l te antre sou teritwa Ikrèn, men menm kote a Trump parèt li antre sou teritwa Venezuela, li antre sou teritwa Iran, li vle pran Greenland, li menase Kanada, li vle antre nan Meksik. Donk, ou vin wè ke li menm ki te dèyè kontra a, li pa respekte l. Donk, Macron pa ka kache reyalite a, paske l wè vreman kontra sa li brize. The day you say I don't like your regime, I don't like your organization, I consider you are threatening your neighbor, so I will intervene and bomb you.
Jodi yon deklare, mwen pa renmen ou. Mwen pa renmen oganizasyon ou. Mwen pa renmen rejim ou. E mwen pral pran la menm. Mwen pral komanse bombade ou. Ou kapab wè ke la, Macron, medam e mesye, pat voye wòch kache men. Nou konnen egzakteman avèk kiyès ke lap pale. Nou konnen egzakteman sa ke lap di. Macron pa rete nan yon sistèm diplomatik ankò. Te gen yon lè petèt, pou kapab prezève lamitye, yon prezidan nan yon peyi tankou Lafrans t ap pase sou kote. Men jodi an la, laverite li ekspoze, tout moun wè sa k ap pase. Prezidan Macron santi li nesesè pou byen bonè, pou l frape klòch la, pou l di, Men sa k ap rive, men sa ke l ye, nou dwe wè l e atake l. Lè Etazini brize kontra a, pa gen fason n kapab repare l e sèl bagay nou ka fè, se kreye yon lòt twazyèm puisans pou kontrekare sa k ap fèt la Ozetazini. E bagay sa, li pral kreye yon domino efè, ou pral wè bagay pral tonbe yonn apre lòt. E se la, medam e mesye, nou menm ki la jodi an la, Antanke sitwayen mond lan, espesyalman nou menm ki Ozetazini, nou genyen yon responsabilite pou nou konnen ki sa n ka fè pou n kontribye pou repare domaj sa a. Mwen sot di, ilèvre, lòd mondyal li brize. Men, mwen te di osi, m pral enpe konsèvativ pou m di l nan koma. Gen yon grann posibilite pèp ameriken kapab ranvèse chemen sa a e repare l. Men l ap mande yon kowalisyon dè jan de bòn volonte pou al vote pou wetire rejim ki la a, eli dè manm kongrè dan tou lè de chanb ki pwal travay pou chanje lè lwa pou anpeche yo kontinye avèk ajenda. Pou ki sa m di w sa? Paske Trump soti sou pouvwa a. Great! Men sonje byen, ajenda sa a, se pa sèlman Trump ki dèyè l. Yo itilize Trump kòm yon vèsèl pou akonpli l. Men dèyè l gen yon pakèt moun ki ta vle l konsa. Donk, pou kapab chanje l. Non sèlman ou pral chanje gouvènman an antan ke prezidan an, men ou dwe etabli de moun nan plas ki pou ranvèse destriksyon sa a. Ou pa ka sèlman eli yon prezidan, men fò w ba li de sipò, yon sistèm de sipò, de senatè, de depite, ki vreman konprann enpòtans kontra sa a, ki pou etabli ke le prezidan gen limit nan sa ke l ka fè avèk sa ke l pa kapab fè. Paske nou wè jodi an la a, objektif prezidan an, se agrandi pouvwa l, pran kontwòl de bagay pou l kapab elimine bagay ke l pa renmen san ke l pa pase pa Kongrè. E Kongrè bò kote pa yo, ki gen kontwòl Chanm dè Depite e Sena a kòm lè Repibliken, yo pa pouse pou pwoteje lakonstitisyon, men yo antre an konfyolo avèk Prezidan an pou yo kraze sistèm nan. Macron santi gen yon feblès Ozetazini e l di ke nou dwe chache yon twazyèm pwisans. You open a pandora box.
Sa ke w fè a, ouvè yon bwat, tout lòt yo pwal fè menm jan.

Paske Joe Biden parèt li lage enpe stabilite. E pèp ameriken an ale, yo ranmase zosman an kò yo mete l bak sou lepouvwa, e kounye a la li kòmanse yon gè sou tarif. Retounen ankò.

Macron deklare nan moman sa a, pandan ke tout bagay sanble li nwa, kote ke lè grann pwisans kòmanse devalize, dewoute, kraze bagay ki nòmal nan mond lan. Repiblik sa yo, Frans, Kore di Sid, Japon, Ostrali, End avèk anpil peyi ki kwè nan demokrasi dwe met tèt yo ansanm pou kreye yon lòt pwisans ki pou kontrekare sa k ap fèt la. E aprè sa Macron pral eksplike yon lis de bagay ki marande yo ansanm, bagay ke yo tout kwè. Si yo itilize bagay sa yo, yo kapab chanje sa k ap pase la a.
And based on this partnership, the democracies of your region, the European ones, Canada, Brazil, India, have a common agenda.
Democracies sa yo, an palan de peyi sa yo, yo genyen yon ajenda komen, yo kwè nan menm bagay. E ajenda komen sa yo se li menm ki dwe sèvi kòm baz pou kreye pwisans ki pou kontrekare bagay destriktiv ke lòt pwisans sa yo vle fè.
And and let's try to simplify the situation. We do believe in democracy. An nou eseye senplife sitiyasyon an. Nou kwè nan demokrasi.
Rule of law.
Nou kwè nan de regleman de la lwa. We do believe in the international order based on the charter of the United Nations. Nou kwè nan lwa entènasyonal ki baze sou Chate a, Kontra a, de Nasyon Zini.
We believe in science and innovation. Nou kwè nan syans e inovasyon. Nou pa de moun ki pa kwè ke syans egziste. Nou kwè nan syans, teknoloji e avansman d'innovasyon. And this is part of our common agenda. And we do believe in climate change. I mean, we don't consider that climate change is a crazy idea. Based on science, it does exist. Nou kwè ke klima ap chanje. Nou pa kwè nan ide fou pou yon seri de moun ki panse pa genyen sa ki rele chanjman klima. La syans pwouve ke li egziste. and has to be fixed. We believe in trade. Nou kwè nan komès, ki se trade. And free open, free and open trade. Nou kwè nan komès ki lib e ouvè pou tout moun, pou chak peyi fè echanj avèk yon lòt peyi.
And we believe in the capacity of our diplomacy to fix instabilities. E nou osi kwè pou ke diplomatik relasyon ke nou genyen pou ranje bagay sa yo. Donk, medam e mesye kapab wè, Emmanuel Macron prezante yon altènativ de dezòd kap pase nan mond lan la. Pandan ke Macron tap pale, Li montre ke sa ki rann bagay la pi difisil se paske Lèzetazini se yon grann pwisans e US fè anpil bagay ki benefisye mond lan. US te gen yon lè li vrèman te yon peyi ki te benefisye mond lan e jodi an la se li menm ki a la baz de destriksyon

Macron deklare, Sa ki rann bagay la difisil se paske Lèzetazini se yon peyi ki gran. Li kontribye anpil nan lapè de plizyè peyi nan Kore di Sid e menm an Frans. US kontribye anpil nan avansman peyi sa yo. Se sa ki rann sitiyasyon an vrèman terib, paske lamitye antre Lèzetazini avèk peyi sa yo, se yon amitye ki ale trè trè lwen. And and the D-Day in France is not to be forgotted and and and they played a very important role to build this international order I mentioned after the Second World War. And they are the garant in last resort of this international order in a certain way.
Yo travay anpil pou gade lòd mondyal sa. Yo kontribye anpil e Lèzetazini se li menm ki gadyen de lòd mondyal la. E sa ke l te ye? Li se te polis ki te gade lòd mondyal sa. Donk, jodi an la, pou gade ou wè menm peyi sa se li menm ki a la baz de destriksyon de lòd mondyal sa,